Salut, byenvini sou chanèl Belzumi an, jodi an mwen vle pote anpil atansyon avèk tout sak pral di nan videyo sa, paske mwen pote yon gwo presizyon sou yon maladi ki trè koni men ki ap fè ravaj nan tout mond lan. Men an Ayiti, nou inyore l paske nou pran l kòm yon bagay ki pirman mistik. Ebyen, nan videyo sa, wap konn non maladi sa, Sa li ye vrèman, lè moun genyen l, ki jan l santi l, ki tretman ki genyen pou li. Ebyen, rete nan videyo a san ke ou pa pèdi yon segond pou kapab konnen tout detay. Chak fwa ou kite yon like nan yon video pou mwen ooh m santi kem ap debòde lajwa mèsi anpil pou sipò ou. Mèsi paskew rete fidèl nan video a. Nòmalman an Ayiti, gen anpil maladi ki ap fè ravaj nan mitan nou. Men se paske nou pa atann avèk pyès konsekans ke nou kapab peye pi devan. Nou fè kòmsi se pa t anyen. Epoutan, mesye lamò pase pran nou san oken pwoblèm. Ebyen, nan videyo sa, m apral pale ou de yon maladi ki rele mal kadik. Malkadik se ansyen non yo te bay epilepsi, men nan bon kreyòl la jounen jodi a ki rele malkadi. Depi nan Mwayenaj, yo te dekri maladi sa se tankou yon bagay ki pa natirèl, kòmkwa se yon malediksyon, oubyen tou yon moun ki posede pa yon demon. Menm legliz te dakò avèk sa. Alò, se pou sa yo te konsidere Sen Valanten kòm tout moun ki konn pran kriz maladi sa. N ap raple w se menm Sen Valanten sa tou ki se patwon moun ki damou 14 fevriye yo. Pandan ke lasyans li menm ap evolye, pandan ke lasyans ap fè gwo rechèch, lasyans ap fè anpil efò pou kapab pote yon soulajman pou tout moun ki pran kriz maladi sa, men elas, majorite moun an Ayiti toujou rete avèk menm kwayans lontan sa, paske yo toujou gen nan tèt yo maladi sa se yon maladi ki sòti nan mistik. Ebyen sa vin koz nan sosyete a Maladi malkadi tounen yon maladi wont, puiske nou genyen yon kwayans ki purman akayik. Men, anpil moun ki pa genyen menm kwayans akayik la, Toujou ap mande ki kote maladi sa soti? Kisa maladi sa ye vrèman? Ebyen map diw pran ti chèz baw pou chita pou kapab aprann byen kisa maladi sa ye, kisa ki pwodwi l e kisa ki koz ke li pwodwi. Ebyen men sa ki fè maladi sa li menm li rive sou yon moun. Ou wè yo pa janm bay kouran lakay ou? Ebyen ou wè kò ou toujou gen kouran ladan l. Waw, kite m eksplike w sa pi byen. Sèvo yon moun se yon santral elektrik. Chak selil ki nan sèvo a ki rele newòn, lè y ap fonksyone, yo pwodui kouran elektrik. Se rezon sa ki pèmèt mwen menm ansanm avèk ou viv nòmalman. Men, se yon kouran ki vrèman fèb. Ebyen, pou yon rezon oubyen pou yon lòt, kèk selil nan sèvo a ka pa byen fonksyone, ki vin koz genyen plis kouran nan yon zòn nan sèvo a oubyen nan tout pati sèvo a. Lè jan de pwoblèm sa yo rive, gen yon dechaj elektrik ki fè aparisyon li nan moun nan. Li kapab vin genyen sentom sa yo, Moun nan kapab pran yon gwo kriz, sa yo rele konvilsyon. Bouch li ap kimen. Li pèdi konesans. Li kapab plede fè kòlè de tanzantan san okenn rezon. Oubyen tou, li kapab tande yon vwa k ap pale oubyen li kapab wè yon bagay ki reyèl. Si tout fwa, ou ta wè yon moun rive nan pozisyon sa, li tonbe, bouch li ap fè kim, li pèdi konesans, oubyen lap fè kolè de tanzantan san rezon, mwen konseye w, Pa ezite mennen l wè yon doktè touswit. Yon fason pou li kapab jwenn yon tès ki rele elektworansefalogram pou li kapab verifye ki jan aktivite elektrik la ye nan sèvo moun sa a. Anpil moun ap mande, èske. Gen medikaman ki kapab geri maladi sa. Pou jan maladi sa di, pou jan maladi sa atwòs, mwen nou vrèman panike. Paske yo pa wè mwayen ke maladi sa kapab geri. Ebyen kete m di w, non, pa gen okenn medikaman ki kapab geri maladi sa. Men, gen anpil medikaman tou ki an mezi pou yo kapab enpeche kriz yo vini. sitou si moun lan swiv tout konsèy doktè yo. Men, toujou sonje, medikaman sa yo, se medikaman ki vrèman frajil. Sèlman doktè yo ki dwe preskri w jan de medikaman sa yo. Fòk nou fè trè atansyon lè ke nou wè yon moun nan pozisyon sa a. Pa kouri al achte medikaman pou li, okontrè se mennen l jwenn yon doktè pou yo kapab fè yon tès pou li pou yo kapab verifye ki jan aktivite elektrik la ye nan sèvo li epi pou yo kapab preskri l medikaman. Fè atansyon avèk sa silvouplè paske Medikaman yo vrèman frajil. Ou kapab tonbe sou yon lòt videyo ki pale de maladi sa a. Yon lòt kontni ki pale de menm maladi sa a ke m ap pale la a, ki pote yon lòt konsèy. Men, konsèy pa m ke m pote pou nou, Si ke nou wè yon moun pran kriz prezans ou, mwen konseye w pa mare l, pa ni kenbe l. Okontrè, retire tout bagay nan antouraj li ki kapab blese l, tankou manchèt, kouto, moso botèy, eksetera. Si ke ou genyen yon eponj oubyen yon moso rad, ou kapab mete anba tèt li, yon fason pou li kapab amòti chòk yo. Pwoteje tèt moun nan. Pa antre anyen nan bouch li. Gen moun ke maladi sa a konn pran yo, lòt moun ki nan antouraj yo konn ap eseye ouvri bouch moun sa a avèk yon kiyè pa egzanp. Lè sa, dan moun nan sere li pa ka ouvri. Ebyen, jan de pratik sa yo pa bon. Avèk enstriman sa a. ke wap eseye ouvri bouch moun nan, si enstriman sa a blese l nan bouch oubyen si l fraktire dan, ebyen moun sa a gen konsekans ke l pral peye. Jan de pratik sa yo pa bon. Lè ke nou wè moun nan nan pozisyon sa a, swiv konsèy sa yo, pa eseye foure anyen nan bouch li. Si tout fwa nou wè moun nan tonbe, bouch li ap kimen, lap fè kolè de tanzantan, li pèdi konesans, ebyen pa janm metel kouche sou do silvouplè. Okontrè metel kouche sou kan kò li. Pozisyon sa rele pozisyon lateral de sekirite. An atandan li jwenn yon doktè. Konsa tou li kapab revini san ke li pa jwenn oken doktè. Selon mwen menm, selon sa m panse, vye ide akayik sa yo, vye koutim sa yo, fè sosyete a plis mal ke byen. E se si nan tout domèn. Kite m di nou ke malkadi pa yon maladi mistik, jan anpil moun kwè l. Maladi sa a rive pwodui se lè selil yo mal fonksyone nan sèvo yon moun. Epi ou menm paran, ou pa bezwen wont mennen timoun yo lopital si yo konn gen tout sentom sa yo. Sinon, ou kondane timoun sa a ke w renmen anpil la pou fè kriz pou tout rès vi l jiskaske li mouri. Apre ou fin gade videyo sa, pa ezite pataje l yon fason pou l kapab rive jwenn plis moun. Menm jan avèk lòt peyi ki pi devlope ke Ayiti yo, yo menm yo pran lasyans kòm bousòl yo. Ebyen nou menm tou ki an Ayiti, menm si nou pa yon peyi ki ase devlope, nou kapab pran lasyans kòm bousòl nou pou gide nou. Mwen mete chapo m byen ba pou m di mèsi a ou menm ki te pran tout tan w pou w te gade videyo sa jiska lafen. Konnen ke nou vrèman enpòtan pou chanèl sa. Pa ezite bay videyo a yon like, pa ezite pataje l. M ale n ap rankontre nan yon lòt videyo sou menm chanèl sa ki se Belzhume.